Bonjou le mond Bonjou Haïti Bondye beni nou Frèm ak sèm yo Mwen renmen nou Jodi a se yon reyèl plèzi poum vin di kout Gwoup evanjelik lan Bondye beni nou Bonswa tout moun ki pral gade videyo sa E kap tande videyo sa. Sa fè m plèzi jodi a pou m avèk nou. Pou m avèk nou, pou nou fon ti pale. Pou nou fon ti pale. Men avan m pale avè nou, bon m di nou kiyès sa nou. Se frè David. Frè David dan le seyè. Nou wè kòman figi a vin fre? Se sa wi ki genyen lè w nan Jezi. Men zye a. Zye ki te malad la nou te wè tanfle ya men ni Bondye fè travay li. Bondye geri malad yo. Sa k fè Bondye geri malad yo se paske m renonse avèk manje wi. Paske m fè tankou Jezikri, m renonse avèk manje. Ya. Mezi moun ki bral tande mesaj sa a. Ke Bondye beni nou. E ou Bondye toujou pase avèk nou. An bon. Si m renonse avèk manje pa pito m ta gate yon vèsè avèk nou. Nou wèm. Nèk vin alèz. Fòm ta gate yon grenn vèsè avèk nou wi. Ki nan Matye 4 vèsè 3. Ou wi.

Yo bezwen tout pawòl ki sòti nan bouch Bondye tou. Ou wè l? Bondye beni nou. E sa? E grenn, e de grenn vèsè sa m ap li avè nou wi. Kounye a la, ou jwenn sèvitè Bondye k ap mache, k ap mache avèk Bondye yo. ki konn tande la parole Bondye. Mesye sa fèm mal anpil poum wè nou kite manje pran devan nou e nou wè Jezi li menm te fè 40 jou dan le dezè e sou 40 jou a satan vin tantel. Mesye se nan moman grangou yo nap jwenn de of. Medam se nan moman grangou yo nap jwenn de òf pou nou renye Bondye. Kounya la nou rive nan yon moman pastè bezwen fè 100 dola sou YouTube, pastè bezwen fè 5 goud sou YouTube, pastè se sou kont rezo sosyo, pastè se sou kont fidèl yo ye, ebe pou yo jwenn lajan, yo oblije fè tout bagay. Men pou kisa Ayiti kraze a wi. Meni. Pou diri. Ayiti kraze pou diri. Ayiti kraze. Ayiti kraze pou diri. Nda si men. Meni. Ayiti kraze pou pra. Nèk ak goumen pou manje. Meni. Yap goumen dèyè lajan pou yo achte manje men. Ayiti kraze pou lwil. Ayiti kraze pou lwil. Ayiti kraze pou ze. Ou achte pou yo fri. Ebe la pasta ap goumen ap aste. Men, men, men, men. Ayiti kraze pou pat tomat. Nèg ap goumen pou manje, pou yo fè 5 goud sou youtube, pou yo fè views, moun ap mouri nan tout peyi a, men pou kisa Ayiti kraze? Pou aransò mwen. Ayiti kraze pou aransò. Meni. Lè w fin al pran dola mwen. Ayiti kraze pou aransò. Ayiti kraze pou dola. Mesye nou wè sa Jezi te di, Satan retire kò w sou mwen, mwen pa viv a men, men, men. Ayiti, Ayiti kraze pou aransò. Men, men, men, Ayiti kraze pou aransò. Men, men, men, Ayiti kraze, Ayiti kraze pou mouri. Men yo wi mesye, men pou sa nan batay la. Sa yo pa anyen mesye, sa yo pa anyen. Men, men, men, Ayiti kraze, Ayiti kraze pou diven bon. Pito e te pou diven te kraze, diven se san Jezi. Yo ta mò e bre, yo ta sou, yo ta dòmi. Men, men, men, Ayiti kraze pou grenn magi.

Grand hein non pèdi grenn pisans nou an men ni meh meh ayiti kraze pou ji humm est sa yo jezi te renonse avè yo gade pou sa meh ayiti kraze ayiti kraze wi kote kote ba gon ti kòb ameriken la al gad anndan bwè sou ayiti hein meh meh meh ay ah meh ayiti kraze pou salami ooh. Mezanmi o! Nan Matye 4, vèsè 3, Jezi di, Ayiti kraze pou moun ki bezwen achte telefòn. Ayiti kraze. Ayiti kraze wi. Pa gen Ayiti. Bon, pa gen Ayiti non. Jezi te di nou pran kò. Men, men, men. Ayiti kraze pou do lavèt. Ayiti kraze pou do lavèt. Ayiti kraze. Men sa yo. Men pou sa Ayiti kraze a. Men pou sa t gen tout batay yo. Men pou sa tout batay yo nan peyi a. Men mezanmi nou ta pran konsyans. Nou ta pran konsyans. Nou ta pran konsyans. E nou ta pran konsyans. E nou ta pran konsyans wi. E nou ta pran konsyans wi. E nou ta pran konsyans. E nou ta pran konsyans. Meni, meni, meni. E pou plis sa yap batay la. Meni, meni, meni yo. Meni yo.

Men tout pwoblèm lan. Men tout pwoblèm lan. Men tout pwoblèm lan. Men. Diri. Men. Men tout pwoblèm lan. Pra. Men. Men. Men. Men. Dola pèso. Men. Men. Men. Men tout pwoblèm lan. Men tout pwoblèm lan. Men tout pwoblèm lan. Hum. Men tout pwoblèm lan. Men. Men tout pwoblèm lan. Men ni men tout pwoblèm lan.

E manje t fè kretyen vivan ap kraze peyi ya, men peyi ya, men peyi ya, men peyi ya, kidnapin pasi pala, men peyi ya poutèt kisa, men peyi ya. Kèm fèm mal pou nou. An verite kèm fèm mal pou nou. Paske se pa sa Bondye te di nan Matye 4, vèsè 3 a 4. Paske l konnen se nan moman pwoblèm yo, se nan moman tristès la, se nan pwoblèm mari w mouri a, se nan pwoblèm madanm mouri a, Se nan pwoblèm timoun yo pa ka al lekòl la, se nan moman grangou a, yo pral vin ofri ou anpil bagay pou w tiye, ou konprann, pou w al tiye tèt ou. Yo pral ofri ou zam, yo pral ofri, m pral di w. Ki fè w wè nou tonbe nan eta sa? E paske lòt peyi konnen gran, nou son gran pwisans mondyal. E la richès la ye. Yo ba nou zam pou nou tuye tèt nou an apre pou yo vin pran richès lan. Si w te konn, si nou te konn richès Haiti, nou pa tap janm tonbe nan sa nou tonbe la. Haiti se pi bèl peyi lè yon nèg ap travay ou ka vin pran plezi w. Enben kounya la ou jwenn moun kap travay Haiti yo, lè yap sot travay yap kache. Ou jwenn lè yo bal travay yap kache. Moun Haiti paka jwenn travay. Travay yo. Travay yo gen pwoblèm. Ou al nan travay yo pran w. Ou ap sot travay yo pran w. Ou konprann? E menm, e menm kreye leta pa kreye yon travay pou timoun yo fè menm. Ou konprann? Timoun yo al aprann bako lodè. Timoun yo al nan gwo, al nan gwo lekòl. Yo pran gwo etid timoun yo chita lakay. Ayiti pa gen 50 moun k ap, k ap travay ladan l. Non. Ayiti pa gen 50 moun kap travay ladann. Ou konprann sa m di w la? Lè m pale w de 50 moun, 50 moun serye. Ou konprann sa m di w la? Ayiti pa gen 50 moun serye kap travay ladann. Ou ka jwenn yon 40 moun serye kap travay an Ayiti. Apre sa, tout rès la nèt se volè yap volè. Humm bay trop. Haiti gen 10 moun kap travay ladann. 10 moun ap travay bay vòlè. Rès 30 lan a letranje. Ou konprann sa m di w la? Men gen 60 moun kap vòlò Haiti. Pwoblèm an Haiti, pwoblèm gaye pasi pala. Mwen gen pwoblèm lè m wè peyi m ap kraze. E sak fè mwen menm m retire kò m ladan kraze peyi a. M vin m vin antre nan konstwi peyi ke nan kra ou konprann nan ranje peyi. M ta renmen wè ou konprann yon prezidan moute al fè kèk demand ba kou lodè traktè, trenè kann, plan kann, plan bannann, plan patat. Plan manyòk, tout sòt de plan pou te bay abitan yo. Ou konprann? Epi fouye kanal yo, twa frè Lavalè, jan yo te fouye a, fouye sitèn, si sitèn yo te 200 santimèt, mete yo 400 santimèt. Ou konprann? Pou Ayiti jwenn yon ti grès. Batay n ap batay anba lavil la, mesye, sa p ap regle anyen. N ap batay, lè nou grangou pou n fouye men nan kès Leta a toujou. Sa p ap itil anyen. Sa pap itil anyen non. Nap goumen anba nou pap travay non epi nap batay. Ebyen men mwen. M fè volonte Bondye, Letènèl bonm zye m poum pale pou li. Ou wè je a? Nou te konnen je sa te pete. M pat janm gen je sa. Kounya la m alèz. Ou konprann ou wè kijan m byen bòde a je a? Li te pete nèt. Li pa t janm ka ouvè. Letènèl tanmen fè travay li ladan l. E pa fòse m fòse ouvè l non. Men ni. Men ni. Letènèl. Kris revyen byento. Pa ret jou ankò. Aa. Ewè pa wè gen anpil moun fò yo wè nouvèl Ayiti a. Letènèl di konsa l voye je l sou latè l pa wè li pa wè kras moun li pa wè kras nèg nan leta a kap goumen nan leta a pou yo pou yo vin chèf yo se anyen yo ye yo pa anyen si yo te yon bagay yo ta kite batay yap batay epi sa sa yo tap fè yo ta pral met travay pou ti jèn yo laplèn e sa yo tap fè ou pa wè sa m te fè bann Bann bann sanwont. Eskizem wi se granmoun nou ye men Bondye voyem di nou nou sanwont anpil nou pa gen nen nan figi nou si nou te gen nen epa goumen nou tap goumen pou peyi nou tap chache travay pou nou fè ou pa wè mwen menm M te kite nou nan kraze peyi a. M te kite nou nan kraze peyi a le 6 fevriye. M antre Sendomeng le 7 fevriye. M te kite nou nan kraze. Lè m te antre Sendomeng men sa m te vin fè. M te vin fè zèv. M te vin fè zèv avèk moun ki pat gen, moun ki te gen pwoblèm. Moun ki pat ka al Ayiti. Moun sa m di w la gen de gwo zèv mwen fè. M t kite nap kraze epi m renmen map baw pati manje bann sanwont. Lè Letènèl li te rele Jeremi nan Jeremi 7, li te di Jeremi al di pèp la, m wè zak yap fè a, vye bagay yap fè nan je m yo. Letènèl wè vye bagay nan fè yo wi. Letènèl wè vye bagay lap fè yo. Ou wè jan ou wè map gade a, e konsa Letènèl ap gade nou tou wi. Letènèl ap gade nou lèd, ou pa wè sa nap di? Ooh bondye pa avè nou wi menm bondye kite nou menm bondye kouri kite nou bondye pa avè nou nou re nou menm lè pastè bondye pa avè nou gade afè pa nou la e afè pa nou nap fè si nou patap fè afè pa nou bandi patap kap fèmen pòt legliz nap fè afè pa nou ou pa wè bondye ap voye ou wè bobobè Bondye voyel sou latè. Li pa gen 6 pastè non an ayiti kap sèvi Bondye. Bondye voyel sou latè li pa gen 4 pastè non kap sèvi Bondye an ayiti. Tout yo dè degoud sou rezo sosyo. Ekzakteman yo bezwen degoud la sou rezo sosyo a len tonbe joure lòt. Men ou pa jwenn yon mesaj Past, Ou pa jwenn yon mesaj non, ki pou ta rejenere lavi w. Pastè kap fè efò yo, yo aletranje. Ayiti sa yo pa k goumen pou manje, yo gentan gen travay la deja. Men sa k pa nan travay yo an Ayiti yo, sou kont legliz la. Gon pakèt pastè, gon pakèt pastè, Bondye pa vle wè yo non. Paske Bondye di fò travay. Ou konprann sa m di w la? Fò travay pou manje. Yo tou ret sou kont legliz la la. Si pa gen lakòlèt yo pa manje. Sa vin fè tou, anpil moun legliz, anpil malerèz legliz la ap mouri grangou. Pase lè pastè a pran kòb la li nan kès li mete l. Epi renmen preche sou la santifikasyon, men non pa preche sou zèv. Y ap ba w mesaj santifikasyon men yo pap ba w mesaj zèv. Yo pap preche sou ladim. Pastè kap pale yo, manm legliz yo, wè lò wè nou met dim, lò wè nou bay pastè a dim le dimanch, pastè a gen yon fòmasyon gen se dim dè dim. Lò wè pou peyi a mache, lò wè ou ba pastè a dim nan, pastè a dwa, sa e di pastè a li menm dwa, retire dim, pastè a sipoze retire di pousan nan dim legliz la. Nou tande? Di pou san pa sa retire legliz la, li bral ba yon malerèz di pou san. Men malerèz la ankò bral retire di pou san nan sa pastè a ba li a. Bay toujou. Si l ba l di dola ap retire di goud. Si pastè a touche san dola di m legliz la, l ap retire. 10 dola konsa wi m pa konnen non mwen menm se Bondye kap dikte m m pale m pa konnen sa vle di nou pa kwè nan jan de bagay sa yo nan kisa nou kwè kraze brize len ap touye lòt kounye w jwenn pastè gen zam satan nan menn spirityèlman lap tire sou pastè parèy li se bim yon seri de gwo bal se bim m pral di w Epa lò e bandye rale zam nan boo li touye yon moun men ou menm avèk bouch ou lò ka fizi yon moun wi avèk bouch ou lò ka fizi yon moun voye l mouri kriz kadyak ou konprann an kote w kote w soti la ou pat ka manje yon ti mamit diri ou pat ka manje yon ti mamit diri kounya letènèl. Bon 9 mamit diri. Olye pou ta rele lot la ou bal yon mamit e kritike wap kritike l toujou Bondye wè w. An! Ou pat ka woule yon bisiklèt kounye w vin gen oto olye w ban yon moun yon wilib ou wè l nan wout la e pousye w ba li? Ou pap monte nan syèl la. Wap viv byen sou latè. Yes, tout moun ka goumen pou lajan yo. Nan mouche la te di Jezi, Ke je dwa fè pou eritye le wayòm dè sye? Kris la te di l renonse a tou. Li te mande l èske l te swiv tout kòmandman yo, li te di wi. Li te di l konsa, Èske ou respekte manman ou, papa ou? Li di, A depi depi lontan, mwen, bouch yo bon! Bouch pastè sa yo, nan pre bon pase yo! Eeh! Se nou menm ki te nonm rich la wi. Ya. Epi nan tan lontan, mwen se tout bay sa yo, m fè tout. Epi mèt la di konsa, vann byen w se pa riba pòv. Eeh l te vire avèk yon regrè. Mèt la te di, sa ap fasil pou yon, pou yon gwo chamo pase nou je zegwi pou l antre nan le wayòm dè sye men non pa yon nonm rich. Tout moun k ap goumen de lajan yo. Ou wè mwen menm? Nan moman map pale avèw la la depim gen dekwa poum viv depim gon ti diri lakay mwen m gon ti pra m gon ti lwil m gon ti magi epitou m gon 20 dola m poze paske fomi an pa plante l jwenn poul manje zwazo a pa plante l jwenn poul manje ki di yon nonm kap sèvi Bondye Bondye ap voye konbo a lakay ou li pa goumen sou rezo sosyo li pa batay sou rezo sosyo li pap joure Bondye kounya nèg yo tèlman fou wi nèg yo tonbe nan joure Bondye wi en Nèg yo tonbe nan jwe Bondye. Ebyen, lè vrè pwofèt tap pale devan lè pwofèt Baal tap bay manti. E pwofèt la tap li te di yon vrè pawòl, li te pase pwofèt la yon sèl sabò. Pwofèt la di si si sam di a pa verite, Ou pral nan lagè ou menm kap pran premye flèch la sat gen yo te enben profèt tat te bal sa boo poutèt verite li te pale a lal nan lagè premye flèch la li menm ki prann enben tout moun kap di konsa m pa konvèti yo si bondye nan syèl la bondye bondye si bondye nan syèl la e bondye pap janm pa nan syèl la bondye nan syèl la jezi la Dieu la. Lap goumen avè nou. Elit konn sa lap fè avè nou. Egzòd 4, mwen menm wè, Egzòd 14 vèsè 14, Ke Letènèl konbatra pou vou e vou regade lè silans. Mwen menm mwen m la pou m priye pou nou. M la pou m mande Bondye padon pou peche na fè yo. Letènèl padone moun sa yo kap fè tou lè peche sa yo Bondye ou wè sa moun sa yo ap fè papa tanpri Bondye padone moun sa yo. Padone moun sa yo non Bondye. David t ap fè sa yo tou wi, men nan Som 51 vèsè 3 l te di je peche kont etwasèl Senyè epi l t ap padon pou lave peche l pou l vin pi blan pase lanèj li te dou pran branch fèy izòp pou netwaye peche l la Senyè Che papa tanpri Senyè padone peche m nan Senyè apre mwen menm m a padone peche lòt yo Senyè m konnen w gintan padone peche m nan Senyè men mwen menm nan moman la aktyèlman la m ap padone anpil peche eeee ti machann yo pran kouraj. Pran kouraj sa pap rete konsa. Diaspora m yo pran kouraj sa pap rete konsa. Sa pap rete konsa, sa pap rete konsa. Peyi a gen pou l chanje. Pa met chay sou kras moun tande. Met chay sou leta konpi sa. Yap batay pou peyi. Yap goumen pou peyi. Kade figi le, kade le leta yo. Kade machwe yo, yo grangou. Yap di yo gran nèk, bann visye. Kade le yo. Ooh gade bon e mwen menm ki dil menm e lespri Bondye a sou mwen poul dim pou li dim di nou bann grangou gade nou bilye Bondye nou bilye si se Bondye ki te mete tout bagay sou latè nap goumen pou yo on ti tranblann tè la gade valè kay Bondye te kraze gade rele nou gade kouri nou se kouri al andeyò ebyen men se menm andeyò sa nap kritike pran andeyò vin anba lavil epi kite andeyò grangou epi menm lè andeyò sa grangou a Epi lè w wè timoun andeyò yo tonbe nan gang yo ka nal touye yo ankò. Mesye! Mesye Bondye wè yo tonbe Bondye wè nou tande. Kounya nou fè dyaspora pa ka antre nan peyi a. Hein? Hein? Bondye wè nou. Nèg ki an tèt peyi yo. M pap site non non. Men Bondye wè nou. Konprann? Non non non. Nou ouvè pòt bay zam antre nan peyi a, zam antre, zam antre, zam antre kounye a nou pa ka retire zam yo. Kounye a Letènèl di na kite tout zam yo kote yo ye a sèlman kounye a nou pral goumen pou nou met manje nan peyi a. Ae manje t fè tout bagay sa yo, paske nou nou pap ka al pran zam yo, na ka al pran yo. Kote sa la? Ae ka nou la. Bon, bon, si nou gen 30 pousan, 30 pousan zam, si leta gen 30 pousan zam, bandi gen 25 pousan zam, kote nan? Bon, bon, ok, bandi gen 30 pousan zam tou. Leta gen 30 pousan zam, bandi gen 30 pousan zam, kouni ala, nan wal pran zam, kote, ki bo? Ki bo nan wal pran yo a? Pwede se tan, e pa di yo e, e lò mou e, E Dieu ki kal pran zam yo kote yo ye a? Ou pral pran yo pral touye moun. Yo pral touye ou tou. Hein? Pendant ce temps Bondye di non tou le de pa Bondye di nan Exode 20 pa touye. Non tou le de fè fè peche. Bandi fè peche, polis fè peche. Eh ben men Letènèl pral vini, li pral met ni polis ni bandi nan prizon. Pase e pa sa l te di. Polis yo yo pa tap met non nan prizon non men non kite moun mete non devan pou yo wè mach non egzakteman non te wè prezidan ouvè pòt bay zam antre non men men poun te demisyone pase non gen madanm non gen pitit non gen manman ou mwen kounya gat kout peyi a tonbe nan zam zam sou zam zam sou zam lè yo pale de zam sou zam a di zam zam la polis zam bandi fè kensèl bondye beni non pase bondye li menm oh bondye papa oh jezi. Men pitit ou yo aletranje ou te voye ale pou vin fleri peyi w la, men yo pa ka vini wi. Han, yo pa ka vini, avèk yon sèl ti kò moun. Yon sèl ti kò moun ki fè tout, yon sèl ti kò moun ki fè 30 pousan dyaswa pa ka vin nan peyi a. Yon sèl ti kò moun wi. Men ni, men ni, m oke, m pral mete nan. 80, 10 moun fè 80, 10 moun pa ka vin nan peyi a. 10 moun nan leta. 10 moun nan leta fè 80, 10 dyaswa pa ka antre nan peyi a.

Di si yo pa kite zak sa a, yo pap, yo pap, yo pap, yo, yo pap sove. A la mesye, nou gen kè, nou kenbe peyi a konsa. Sa nou ye, towo nou ye, e Bondye nou ye. A nou ye mesye, yon bagay nou ye, nou pa anyen menm menm menm menm non. Nan pa anyen non. Si tout pèp la di yo bal ranmase nou anba lavil, al boure nou kote mesye. Yap boure nou kote wi. Tout tout ni tout tout tout tout tout ti leta sa yo. Ou wè? Tout ti leta sa yo ou wè t pa vle peyi a mache? On bon jou. Bondye bral pran klan ti David la. Bondye ap pran klan David la. Bondye ap pran klan Joseph la. Bondye ap pran klan Moïse la al ranmase nou pou yon kote bay peyi yon souf. Respekte Bondye, respekte ti ti bout tè Bondye sa. Bann sanwont, depite sanwont, senatè sanwont, jij sanwont, avoka sanwont, prezidan sanwont, premye minis jistis sanwont, konprann dcpj sanwont, polis nasyonal san, polis krèm sanwont, konprann, tout sanwont, swat san, tout sanwont nèt. Pa gen yonn ki bon. On panye tomat, on grenn tomat pouri, tout pouri. Ay pa gen yonn kap, pa gen yonn kap denonse lòt, pa gen yonn kap fè menm jan avèm. Si nou tout tap fè menm jan avèm peyi a te ranje. Depi on polis vòlè nou konnen vòlè li ye, kanpe sou rezo sosyo di entèl vòlè, fèl kite vòlè. On jij vòlè, tout lòt jij parèt yo te kanpe yo te denonse l tout ak li te vòlè men tout ap chache pou yo vòlè tou kot peyi a ye la prezidan sa vini l plen pòch li l ale jij sa jij sa vini l plen pòch li l ale kounye a wè jij kounye a nan bandi jij ap lave dosye bandi pou tè. Bann visye kite peyi a mache. Ba peyi yon chans. Delibere peyi a. Delibere peyi a. Sispann achte zam bay bandi travay pou nou bann visye. Bondye voye m di nou visye. E pa li kap desann vin di nou visye non. A e pastè grangou yo pa ka di nou visye. Evanjelis grangou yo pa ka di nou visye. Predikatè grangou yo pa ka di nou visye. Men mwen menm bondye voyem ni non bann visye e peyi a mache padon wi letènèl ew t bonm pouvwa poum di nèg sa yo visye yo visye twòp meni pou tèt diri pou tèt pra meni pou tèt diri meni meni pou tèt diri nou kraze yon peyi hum pou tèt lwil nou kraze yon peyi. E poutet men poutet tigrin se poul blan nou kraze yon peyi bann visye repanti si nou pa kite sa nap fè a nou pap jwenn padon Bondye e si nou pa kite zak sa nap fè a vye zak sa nap fè a nou pap janm jwenn padon Bondye tout chèf gang nan peyi a pa peye yon chans mesye. Bandi! Gen benediksyon ladan l. Ou ka vin yon moun serye demen. Ou pran be a. Be a, si m t ap defini be, m t ap ba l benediksyon e m t ap ba l Bondye. Ou tande? E 2 a ankò, bandi. M pran B, m pran B, epi pa D. B pran D. Bondye epi l vin bandi tou. Bondye pa nan rans ak moun tou. Bondye son bandi l ye tou. Bondye pa nan rans ak moun non. Oh oh Ou pa wè sal te di pran arko tiye l ak tout fanmi l Ou pa wè sal te fè Li ba David fòs David fizye Goliath Bondye yon bandi Bondye ye tou wi Ti mesye pran kouraj sa gen pou l chanje Pase nou menm Ki ka vin moun serye demen si Dye vle, men moun sa yo, moun sa yo t nan men, ki definisyon leta gen ladann? Leta, leta, m pran L la m ba l, leta, leta. Leta ok sèl ti mo legal leta legal humm t teworis bann vòlè lage peyi a ou wè jèn ti moun ki ka m pral di w gen nèg ki nan bandi serye pase nou wi wi pase nou moute enstitisyon pa nou an se yon enstitisyon Legal. Ok. Lè nan mennen yon operasyon ka yon moun, nou jwenn 200 mil, nou jwenn 300 mil dola. Nou pot tout 300 mil dola bay enspektè a. Yo kwè nou tchake la dan. E bi wè lè mwen men mwen mte bandi, m voye, m voye 6 nèg nan lari. Wè lè ke m voye Ricardo, m voye bout blak, m voye asomoy, m voye lidye, m voye, m voye, m voye, m voye pouchon. Ankò m voye m voye kiyès ankò ok bon m di ok tou bon m di ankò tou ok m voye gaspiyay ok m pran 6 nèg sa yo m voye nan lari pa gen youn k ap manyen kòb la non pa gen youn k ap manyen yon goud lè ke mwen menm mwen menm mwen m te bandi kounye a Bondye chanje lavi m mwen m pa bandi ankò pa gen youn k ap manyen yon goud non ou wè lamò. Lè w wè yon yo gen 100 mil dola nan men lamò, li mèt fè 3 mwa l ap jwenn 100 mil dola la wi. Li pa p man yon goud non. Se yon nèg ki gen bèl konviksyon wi. Men li pa jwenn akadreman. Si kel ti nèg sa te nan leta, kòmsi li te leve, li te al lekòl, li te ka itil peyi a wi. Guy ou wè kap vòlè kounye a. Li te gon ti lekòl nan zòn nan. Li kraze ti lekòl sa depi 2006 je kwa wi. Pou lal vòlè kwadèboukè wi. Pou lal vòlè anba lavil wi. Te gen bèl lekòl dimiso wi. Te gen bèl lekòl kafou douya wi. Pa gen lekòl menm. Te gen bèl lekòl mèson wi. Eske gen bagay sa ankò? Pa gen yo. Yo kite lekòl yo la. Yo kite plèn nan yal vòlè anba lavil. Anba lavil gen plis acha. Letènèl dil wè nou mesye. Letènèl dil wè nou. Wè nan moman la. Si gen 4 nèg kap pot nouvèl bay bay Bondye, si gen 4 nèg kap pale pou Bondye mwen menm mwen ladann. M pa frape kòlèt mwen non eskize m wi. Ay di m ap frape, ay di m ap fè konsa. Padon wi anpil wi. Men di m ap fè konsa. Mwen menm mwen ladann. Konbyen pastè kap di Nan moman la map pale avèw la la kap di lamò kite vòlè ou pap jwenn kap di yonyon kite vòlè ou pap jwenn kap di gaspiyay kite vòlè ou pap jwenn kap di vitelòm izo ti lapli chen mechan mikanò ou konprann kap di lòt chèf gang yo kite vòlè ou pap jwenn tout gade se playe ti zèl yo playe ti zèl yo kap preche levanjil la fò denonse gang itou fò denonse. Kounye a tout pastè yo kenbe peche yo nan sak yo, yo pa pale de peche lòt moun non. Ou konprann kounye a la, ou jwenn pastè Amel wi. Ou konprann ki konn kouche fidèl li anndan legliz wi. Kounye a la li di w dosye lòt pastè yo nan men anndan legliz la, o wi, mesye dosye nou nan la menm la. Dosye w nan men Bondye w menm. Dosye w nan men Letènèl. Dosye Paul la nan men Letènèl la. Dosye nèg yo nan men w. Dosye nèg yo nan men w oke, m pa gen pwoblèm non. Men dosye nèg yo nan men w lòm, men dosye pa w la nan men Letènèl. Sa se klè. Sa se klè. Ògeye! Ou ògeye! Bondye, Bondye kont ou yo ògeye! Hein? Hein? Li reziste odyab e l kont lèzògeye!

Meni, depi prezidan an moute, li chache alye bandi, li chache alye vòlè, epi yap travay pou li, epi lè pou li desann, peyi pòv. Mwen menm, mwen mta vle sa. Pou peyi sa pou l ret nan sa l ye la ankò la. Se pou letènèl desann gade pou l met dife sou vòlè yo. Pou l met dife sou ansasen. Gade se pou l boule tèt anvan, anvan pou l al boule ke. Bandi se ke? Bandi pa anyen nan peyi a. Se moun k ap ba yo materyèl yo. Se yo ki yon bagay. Bandi yo pa ka al ladwann. Bandi yo pa ka al ladwann. Bandi yo pa ka menm ale la en fleri yo menm pou y ale son kou y al fè pou yo antre. An men. A kòz de leta m pèdi je m nan vòlè. A kòz de leta m pèdi pwèt mwen nan vòlè. A kòz de leta m pèdi pye m nan vòlè. Epi leta.